Carlo Ancelotti vle entegre Vini Junior nan yon nouvo wòl pou rès sezon an fanatik foutbòl mwen yo mesye ou pral sezi wè si ou pral sezi wè nan ki nouvo wòl tèt chaje Ancelotti misye pral entegre Vini se bòn nouvèl pou tout fanatik ekip Real yo. Gen Andre Lounine e Lounine anpil moun te panse Andre Lounine misye pa tap prezan e devan ekip Valence lan enben Andre Lounine misye ta fè pati de lis jwè ki yo menm ki pral jwe devan la fòmasyon Valenciennes de football fanatik e football mwen yo fanatik e Real Madrid yo yo pa sispann debouche chanpay fanatik Real yo pa sispann enben vrèman koupe ti gato fanatik football kisa k pase mesye gen Carlo Ancelotti ki se antrenè ekip Real lan e misye pran gwo dispozisyon la Ancelotti misye vle fè Vini Junior ebe transfòme Vinicius Junior fanatik football selon divès gwo medya e selon la près Madrid selon divès gwo medya nan lakou Lespay yo fè konnen Ancelotti. Misye ta mize sou Vinicius Junior. Ancelotti misye kwè pou l kapab genyen, pou l kapab fè yon trè trè bòn sezon sitou nan dezyèm pati sezon an, enben fòk li kapab genyen yon bon Vinicius Junior. Selon menm jounal yo ki lage enfòmasyon sila, yo fè konnen, Ancelotti misye ta rekomande Vinicius Junior fanatik football Ancelotti misye mande Vinicius Junior poul kapab tire plis a savwa lè misye rive nan zone de rupture lan lè Vini rive nan zone de verite an Ancelotti misye ta rekomande Vini Junior pou l kapab pran chans li plis. E se pa sèlman ap rive nan zòn de verite an e ap sèvi lòt jwè yo. E pase Ancelotti, misye estime ke e Vini misye rive plizyè fwa nan zòn de verite yo. Men, Vinicius Junior misye sèvi lòt jwè pou Ancelotti. E plizyè fwa Vini ta rive nan zòn sa yo, enben, Vini Junior misye ta gen posibilite e pou l kapab tire men e Vini misye pito fè pas la enben Ancelotti misye ta rekòmande misye ta mande Vinicius Junior fòk li kapab tire plis pou l kapab make plis gòl e laprès e Madrid yo fè konnen enben Ancelotti si gon grenn jwè nan efektif madrilèn nan Misye ta mize sou li. Li pa lòt moun ke Vinicius Junior. E selon vèstyè ekip Real lan, yo fè konnen yon Vini ki sanse a 100 pou 100, enben yo kapab vrèman ranpòte La Ligue des Champions. Sa selon vèstyè ekip Real Madrid lan fanatik foutbòl. Ancelotti, misye ki rekòmande e vini pou l kapab tire plis, pou l kapab tante plis e paske Ancelotti misye estime ke si yon nèg tankou Mbappé misye pa ka fè gòl enben fòk Vini Junior kapab li menm e kapab make de but, fòk Vini Junior kapab vrèman e kapab fè gòl nan match e se Andre Loulin la mesye anpil moun panse misye pa t ap prezan e Andre Loulin ki li menm ki nan lis jwè ekip Real lan ki pral jwe

E yon nèg tankou Tibo Koutwa, misye ki li menm ki pa fè pati de lis la, yon nèg tankou e Dany Ceballos osi ki pa fè pati de lis la, men an revanch de jwè e tankou e nap pale Vini, Rodrygo, Endrick, Kylian Mbappé loten, poum site sa yo sèlman enben moun sa yo ta fè pati de lis la, yon nèg tankou André Loulin misye ap bèl e byen prezan devan la fòmasyon Valenciennes de football. Mesye lè sa bon fòk nou dil bon mesye e yeswa seleksyon ayisyèn nan jwe yon trè trè bèl match e kontre la seleksyon chilyèn banze lè sa bon dil bon map gade ti medam yo mesye tèlman tèlman se son e de ti medam ki vrèman kourajez mesye imajine nou mesye seleksyon pran katon wouj depi nan Disetyèm minit deje. E Corventina ki ta pral transfòme yon penalti an gòl. E Corventina ki jwe yon gwo match. Kèlkilanswa o milye de teren. Kèlkilanswa e nan prent atak seleksyon ayisyèn nan. Mesye mwen menm e lè m ap gade dimansyon jwez sa. ki rele Melchida El Dimone a di Corventina m panse sa son sa son lòt level sa sa son bagay apa e se tout jounen mesye sa ke m pral di nou la mesye se se bagay k ap pale nan laprès fransèz tout jounen se tout jounen e jounalis frans e fransè yo se tout jounen e jwez fransèz yo enben yo fè konnen yo regrèt yon moun tankou Corventina pat jwe pou yo. Efektivman wi lè w ap gade Corventina pa gen jwez fransèz ki gen nivo Corventina non. Pa gen jwez fransèz ki gen nivo Corventina. Corventina ou itilize l e ou bliye tire. Menm kout baton ou itilize l nan pwent atak la. Menm kout baton an. Mwen menm, m panse ke yonn nan bagay kòmsi ki fè viktwa sa enpòtan pou seleksyon ayisyèn nan. Se paske nou pran katon wouj lan trè to, depi nan disetyèm minit de je. Epi wè ti medam yo kourajez mesye ti medam yo reziste malgre tout e atak kòmsi ti medam chilyèn yo men ou wè nou reziste devan tout atak gon kote k rive nan match lan map poze tèt mwen kesyon èske ti medam yo kòmsi ap ka kenbe veritableman tèlman chilyèn yo tap pouse yo tap pouse yo tap pouse ti mesye men Ti medam yo tèlman sakrifye yo pou peyi a, yo tèlman detèmine yo pou peyi a, yo sòti ak viktwa lan. M panse sa merite anpil felisitasyon. Pou mwen menm se 10 gèrye ki te rete E sou teren an, e se 10 konbatan ki te rete sou teren an pou mwen menm, pase yo te bal tout yo menm, yo sakrifye yo, yo batay, yo yo goumen, yo goumen, yo goumen. E yonn nan chanjman ke m te apresye nan match lan, se nimewo 17 lan, e Chelsea Doumou, ki vin fon bèl rantre M panse ke e coach lan e coach lan kounya la e rantre Chelsea Daumont an m panse Chelsea fè anpil nòt wi poul ka nan 11 e titilè seleksyon an li fè anpil e li fè anpil nòt pase moun ki te kòmsi ap jwe avan l yo bon. li fè nòt ki moun sa yo, li fè nòt ki moun sa yo, kèlkilanswa e vitès dekzekisyon e pèkisyon e teknik fizik Chelsea Domo e li posede tout bagay yo nèt Chelsea Domo li fon li fon sipèb rantre nan match e foutbòl lan ki te vin e soulaje e pti pe ki te vin mete e Corventina e pti pe alèz nan match lan. Pase e si Chelsea Domo pa rantre nan match lan Nou te ka ankese gòl wi. Se Chelsea Domo kòmsi ki vin rantre epi ou vin wè veritableman Corventina kapab vrèman emèje nan match lan. Paske lè Chelsea Domo vin rantre a, lè kòmsi li rekipere balon yo e kounya Corventina vin gen moun pou l jwe avè l. Paske lè Corventina te gen balon e lè Chelsea potko rantre nan match lan. Kòmsi li vin pa wè kiyès pou l remèt balon an e lè l fè pas lan, moun li fè pas lan ba l, li pèdi balon an. Men, lè sa seleksyon an te vin gen 2 moun e ki kapab ede l konsève balon an e Chelsea Doumou avèk tout kò Ventina kapab ede l konsève balon an. Gen gadyèn nan ki jwe yon gwo match, Kayna César, Li jwe yon gwo match pou mwen menm li vrèman sirprann mwen pase mwen menm onètman m pat panse eske eske l te ka jwe gwo match sa e Kaïna li jwe yon gwo match e li kan menm mete nou deyò nan kelke sitiyasyon ki te vrèman difisil sitou e jwez chilyèn yo e rive fas a fas avèk Kaïna men e Kaïna ta pral vrèman e fè de sòti e mirakilez pou te kapab ede e vrèman la seleksyon ayisyèn de e foutbòl fanatik foutbòl an globalite e Ayiti ki jwe yon gwo match Ayiti ki li menm ki merite tout merit li. E pou yon dezyèm fwa nou bat la seleksyon chilyèn, m panse ke se se kanmenm e se a felisite. Se a felisite, m panse tout ti medam yo nèt e merite felisite menm si e w ap wè gen de moun ki te titilè kanmenm e ki pa t merite titilè. Petèt kotch lan li menm li te twonpe yo. M panse ke gen de chanjman ki fèt, lè w ap pran chanjman Domo an ki te ki te ekstrememan bon. M panse m panse nan dezyèm match lan, nan next match, kotch lan pral E kapab entegre e moun ki te fè bon rantre. Men dedan. Gen Real Madrid ki pral jwe kont e Valence e jodi an. E Real pral jwe kont Valence. E Vini la mesye. Misye gen yon bèl stat devan Valence. E Vini ki jwe 12 match devan ekip Valence la. Misye fè 8 gòl e misye fè yon pas desiziv. Misye fè 9. e kontribisyon. Li te gen 9 kontribisyon devan Valans. Match e foutbòl lan se pral a 10 è 15 e lè peyi Dayiti e se pral a 10 è 15 lè peyi Dayiti match lan pral jwe. Se pa sèlman Real ki pral jwe jodi an. Gen Baselòn ki pral jwe tou e la fòmasyon Katalan. ki pral jwe kont ekip Beti Sevi lan e se pral a 3 zè lè peyi Dayiti e Baselòn pral jwe. M panse ke m panse ke se pral kanmenm yon bèl match e pou Real de Madrid devan ekip Valans lan e fanatik e foutbòl mwen yo. Antouka mesye, Real Madrid ki pral jwe 10 zè 15, Baselòn pral jwe kont Beti Seviy e se pral a 3 zè lè peyi dayiti e kontinye pataje ti mesye kontinye like male.